Mwen salye w, ou menm ki abòne ak chanèl Jikòm nan. Donk jodi a la a, nou nan kad de yon iltim sòti de Kamera Jikòm. Objektif nou se fè w viv sa ou menm kote w ye a ou pa ka wè. Donk deja mèsi paske w abòne ak chanèl lan e mèsi tou paske ou pral di lòt zanmi w, fanmi w pou yo abòne avèk chanèl lan paske Nou menm nou se zye w, nou pèmèt ke ou wè sa ou pa ka wè. Donk jeneralman Jeremi se vil tout moun, vil tout moun konn moun, vil moun mache lè yo vle. Men depi kèk tan la a, bandi san fwa ni lwa, yon bann move zangi, move lawon, sanginè, yo pran vil la lan men nou. Donk sa vin fè ke yon ansanm de sitwayen yo rantre tèlman bonè, ou gen lenpresyon ke Jeremi leve a 8 è di maten, li dòmi a 9 è di swa. Pou koulè li la a, nou lan lari an. Li egzakteman 8 è ak 15 minit nan aswè, nou pral fè w wè ki jan Jeremi ye. Men sepandan, kote m kòmanse a la, nou nan Barbershop, paske aktivite noktin yo, yo jeneralman enpòtan. An nou konprann ke genyen dè sitwayen k ap travay lajounen, se lannwit pou yo fè aktivite yo. Se le ka de eleman sa a ke nou rankontre la, yon zanmi, e ki li menm ap fè cheve l. Donk an n konprann. Fòtifye misye mwen la men ajikom paw zanmi pam sa kap fèt ou anfòm wap fè cheve w lannwit alòske ensekirite a li ap bat plen li la nan vil la sak pase. Bon mwen m pap di son se ensekirite vrèman m panse gon panik gon panik notamman pa rapò a sa kap pase pòwòpren sa kap pase nan lòt vil yo donk moun yo gen enpresyon bal ap rive sou yo nan jeremi. Donk, etan done yo konnen ki jan sa ye lòt kote yo, yo panike. Tout moun ap kouri antre lakay yo depi l fè nwa, malgre gen kouran. Paske jeneralman yo konn di ensekirite mache avèk blakawout. Men nan vil la, menm si aktyèlman pa gen kouran, men jeneralman gen kouran lannwit nan vil la. Ou jwenn tout sèvis ou bezwen leswa? Bon, non, pa vrèman. Gen de kote depi l fon lè yo fèmen, ki dabitid konn ouvè. Ou gen kote ou konn ou konn fonksyone leswa la ou pa jwenn? Wi, pa egzanp, gen kote moun konn amize yo, w ap wè. Egzanp depi l fon lè la. Lè w di kote yo konn amize w pale de klèb? Klèb wi, klèb wi, restoran. Yo pa fòseman fèmen men etan done pa gen kliyan, pa gen moun ki vini, yo fèmen otomatikman. Bon, la mwen menm m deside vin fè cheve mwen la paske bon m pa vrèman, mwen menm m pa vrèman panike. M pa vrèman panike pa rapò avèk sa k rive a, pa rapò avèk sa w wè genyen an. Kote w abite?
Mwen menm mwen abite, dizon ke mwen menm mwen estab Pòtoprens, mwen de pasaj nan vil la. Ou pa moun Jeremi?
Mwen moun Jeremi.
Ok. Donk mande pasaj lakay mwen. E sa k fè jeneralman lè moun yo ap panike, mwen menm m konn sa ki gen nan pwotoprens la, mwen menm m pa panike. M konn ki jan bagay. Donk pandan w ap pale a la, sètadi vag ensekirite an, ou pa santi l? M pa santi l. M pa santi l. Mwen menm m gen enpresyon, mwen menm m pa gen enpresyon. Selon sa m wè, sa m konstate, se de nèg k ap, se de ti vòlè. ki lage nan vil la etan done pa gon pa gon baryè pa gon obstak pa gen de pa gen de moun ki la pou anpeche yo y ap vòlè afè moun e dèfwa yo yo itilize de metòd ki radikal pa egzanp si yo jwenn pou yo blese w pou yo touye w y ap fè li donk se nòmal pou yo fè li nou gen yon Jeremi kote w ap wè pa egzanp la vil la pa gen plizyè sòti l pa gen plizyè antre se Robak se sòti la ki fè nimewo 2 avèk lòt kote k monte Kafou Sanon donk se pa yon kote moun pa ka kontwole. Donk, menm si otorite yo pa ta deside fè l, sitwayen yo menm te ka deside fè li. Donk, ou panse la a, sitwayen yo, si otorite yo demisyone, sitwayen yo kapab rezoud pwoblèm sa a? Evidaman, piske sa otorite yo demisyone, sitwayen yo se menm. Ki sa ou menm kòm sitwayen ou ta sigjere? Dabò, se pa lage vil la bay okenn vakabon. Kesyon kouri antre lakay depi l fon lè a, ou imajine w lè w antre lakay ou, ou deside w antre lakay ou depi l fè nevè a, mwen menm ki gen ijans lè pou m pran lari a, Lè m ap sòti m pa kwaze avèk okenn moun. M pou kont mwen lan lari a. Alòske m gen nesesite pou m sòti. Se nòmal konnye a sousi pou yo kwaze avè m pou yo fè sa yo vle avèk mwen. Paske tout moun rantre yo kite m moun ki oblije sòti yo, yo kite yo menm lan lari a pou kont yo. Se nòmal ou vin rive lan yon sitiyasyon kote ou menm si w sou moto ou konn rive nan yon fè nwa yon nèg kanpe w li pran afè w lan men. Paske li kwaze w pou kont ou. Sa pa konn rive ou nan lari le swa epi ou kanpe yon chofè taksi li pa kanpe? Evidaman moun pa pot, non, anfen sa ka rive l kanpe, sa depan de kote a, men kon w di l, men ki kote w prale, li ka ba w yon pawòl, li di w pa prale. Mwen menm dènyèman sa rive mwen, mwen mwen pran yon chofè taksi, epi m rive yon kote ki yon ti jan nan yon antre, epi misye ba m yon pawòl, li di m li pap ka antre anndan, m oblije desann fè rès wout la apye. Donk sa li pa nòmal ditou. Konnya la w, menm si w te konnen yon nèg la, li te gen dwa ba w yon lib la, ou angaje la, li pap ba w, li pap ba w li. Li pap ba ou nou. Gen de kote la, pa egzanp pou al andeyò, depi 8 è di swa fò nan lari nan vil Jeremi. Si se andeyò ou prale, pa gen chofè taksi ki pral avè w non. Kèlke swa kote ou prale a non. Paske pou ki sa? Yo deja konnen e tout sa k ka rive yo. Chato la, l ap difisil la pou rive ou bak pou yon moto k ap monte chato non. Li pa fasil non. Antouka m byen kontan e nou deside pran lari a pou nou ap chache konn ki jan sa ye. Li enpòtan paske pa egzanp m gon zanmi m ki Meksik ki rele m la li di m sa k ap pase apa Jeremi tounen Pòtoprens. Sa vle di gon movèz enfòmasyon k ap sikile. Donk nou menm ki m panse ki zye avèk zòrèy popilasyon an nou deside pou n fè moun yo wè kijan sa ye. E moun ki vrèman pa konn kijan sa k ap pase k ap kouri antre lakay yo a pou n montre yo pa gen obligasyon pou yo fè sa vre. Donk m byen kontan travay sa Dicom ap fè a avèk bèl ekip sa. M swete nou kontinye. Epi nou montre moun yo kijan reyalite a ye vrèman. Mèsi anpil. E la ou kapab konprann ke pou le moman Dani nou pral pase sou Platon. Nap antre sou Platon pou nou wè. Sou Platon fè pati de katye popilè. Nan ansanm de katye popilè ke nou genyen nan Jeremi, sou Platon se youn ladan l. Aktyèlman la a, Platon genyen yon plasèt. Donk yon ti plas. Yon ti plas piblik ke popilasyon an li kapab divèti li chak aprè midi oubyen nan lasware. An nou al gade pou nou wè kòman tandans platon an ye pou aswè a la a. 8 è 15 minit la omwen nou sou platon ok pou moun jeremi ki konn platon byen sa se mòn madan nazè donk omwen nou gon biznis ki louvri la yon biznis familyal donk li lakay moun nan an nou gen yon ti konpòteman de platon e pou kwè li la yon moun ki bezwen medikaman nan platon depi l fè 8 è edmi ou pap jwenn. Paske nou omwen gon ti famasi oubyen yon famasi. Ok nou gon famasi nan Platon. Pandan map parèt la se fèmen yap fèmen. Donk an nou pran ti konpòteman de kòman Platon ye le swa avan nevè. Ann jere sa Kame aji kòm. Aksyon! Ok la tankou jan nou kapab konstate li On moun nou bezwen medikaman la nan jiko nan um, euh, sou platon Donk si se sou platon bezwen medikaman an konprenn ke vil la se Domi l ap domi Donk si pou vil la domi se zòn ba zòn Se zòn ba zòn pou l domi la Ok an avanse Donk se fèmen ap fèmen Tankou jan nap gade la nou sou platon Malerezman Bon Jeremie nan pwogram kou an 10 jou sou 24 lan Men la pou aswè a la platon pa gen kou an Ok Platon pa gen kouran an nou swiv Jan nou bezwen aktivite pou yo divèti yo men se byen malerezman ke nou konprann ke An nou gade la nap rive kote egzakteman eee ki gen plase Platon an Fon ti zoumen el pou mwen la Pou nou wè la Koman Platon ye pou aswè a la. An nou gade koman vil la ye le swa. Kamera ji kòm se zye ou. Ou pèmè ki ou gwen ide de koman vil la ye. Koman vil la leve. Donk on vil preske preske dezerte Donk anpil zanmi Bon la nou nan on pwen karakoli On pwen karakoli La nou nan on pwen karakoli Ok Bon Sonje lontan Lè yon nèg ou bezwen manje yon ti bagay nan Jeremi fòk ou vini nan wonpwen Karakoli. Men kòman sa ye. Men kòman sa ye. An nou swiv. La e jeneralman yon moun sou bezwen motosiklèt le swa lè ou vini nan wonpwen Karakoli ou ta sipoze jwenn. E vwala. Men kòman. Konplètman dezète. Ou kwè m ap pale avè nou an la, li trè ra pou rive yon kote la a, apre 8 è di swa, pou jwenn yon ti kote, omwen, ou kapab divèti ou pandan yon ti tan. Lèks. Koman nou ye? Bon, n ap gade, m panse sa se Djikòm. Djikòm se yon plezi wi. Se premye fwa ke m pase sou Djikòm. E mwen gen tan di ke li difisil oubyen li fasil pou jwenn moun la. Li ra, li ra la, la, nan vil la.
E se vre ke li ra jounen jodi an pou rive yon kote ki vann bagay glase, yon ti bar pou jwenn yon kote. Pou enjoy ou. Men erezman nou menm nan Ronpwen Karakoli 1, nou pa chome. Nou pa chome, nou pa bese lè bra. E nou rete, nou kanpe top tankou mizik lan di l. Nou kanpe rèd. E n ap eseye konbat fenomèn de sekirite an ki preske fèmen lavil sou elmenm. M pa konnen sa vle di.
Kòman nou òganize nou nan wonpwen Karakoli? Nan wonpwen Karakoli, kijan nou òganize n, ou ka wè biznis sa a ki se biznis tout jèn. Li gen yon pwopriyete, li gen yon pwopriyetè alò, alò e chak moun ki vin, ki nan zòn nan se mèt biznis lan tou. Kijan nou òganize nou? Si n parèt la a nou pa rekonèt Stanley, Stanley ap pase n al kesyone Stanley. Pa egzanp dènyèman n ap gade yon jèn k ap pase la a, misye kòmanse gade chak kay nan zòn nan. L ap gade l kanpe. Mwen deplase, yo rele m yo di nou deplase m al poze m kesyon. Fò n konnen kiyès ou ye. E answit gen estrateji nou pa ka di pou moun tande l. Sinon nou p ap kenbe malandren, nou p ap kenbe vagabon. Donk gen yon garanti ke moun ki abite ozanviwon Wonpwen Karagoli kapab asire l ke jèn yo òganize yo pou anpeche yon ansanm de chòz rive. Talè a m sot di yon moun ke pa fè pèsòn konfyans ke tèt ou. Sa w di a la li ekstrèmman enpòtan, men m ap di moun yo se pa mwen menm non ki pral ba w sekirite. Se pa jenn gason nan zòn nan ki pral ba w sekirite, men se ou menm. Ki estrateji ou itilize, ou mete, ki mizanplas ou genyen pou ke ou kapab sekirize tèt ou. Se sa k fè nan moman m ap pale avè w la, gen yon emisyon de radyo k ap fèt ki an miltiplèks. Prèske tout lè estasyon de la vil yo an. Multiplex, yo kapab pale de fenomèn ensekirite a e de rezolisyon ke nou menm, de jèn angaje, nou pran pou konbat fenomèn nan. Sa vle di kisa? Sa vle di ke tout moun ki nan zòn nan, tout moun ki Jeremi, sipoze gen yon plan pou konbat fenomèn ensekirite a. Se pa nou menm ki pral konbat li pou ou, men nou kapab ba w de konsèy pou ke ou kapab batay avè l. Mèsi Djicom, m ap kite mesaj la pou moun k ap gade. Jodi an, se yon moun yo kidnape, jodi an se yon pastè, se yon pè. E nou pral gade chak moun yo kidnape nan yon sektè, se lè sa sektè sa a leve kanpe. Nou konnen depi batay endepandans lan, esklav de salon an pa t dakò esklav de chan te revòlte, paske li menm li te konn mete rès mèt la. Jounen jodi a m ap fè w konnen ke. Libere chèn ki nan tèt ou an. Kesyon zafè bèf pa zafè mouton an, an nou retire l. Nou tout se imen. Nou tout se Ayisyen. An nou tout mete men ansanm pou nou konbat fenomèn ensekite a. Si phtk ka met tèt ansanm ak Lavalas, ansanm ak Pitit Desalin, ansanm ak tout pati politik ki genyen pou nou konbat fenomèn ensekite nan peyi a, se pou nou fè l. Yon lòt Ayiti posib si nou respekte fraz sa ki sou drapo a,

yon stasyon a motosiklèt. Donk, nou kapab konstate ke zòn nan li. Nou wè kòman sa ye? N avanse. N avanse paske n ap kontinye. N ap desann. N ap swiv vil nou an kòman li ye. La nou nan rantre lopital Sent Antwàn de Jeremi. Men kòman konpòteman zòn nan ye. Wala. Si nou kontinye fè wout sa la, nan pran avni Emil Goumen an. Wout bòd. Donk, men kòman vil la ye nan moman. Nou kapab konstate sa a. Men ke Jeremi son vil de trèto ki dòmi. Kame Ajikom nan fò viv kèk sekans nan vil la. La kote nou ye la se kote chofè taksi yo konn baze yo la jounen pou ki yo kapab bay sèvis a popilasyon an. Sitou la jounen machann tou konn gen machann la. Donk

Kote ki gen anpil famasi. Donk nou kapab konstate li. Nevè, tout famasi yo fèmen. Alò, sa m wè deja yo. An n avanse toujou. Avanse la pou nou wè. Kami aji kòm pandan nou nan zòn nan nou remake kada. Nou al fè yon ti pale avèk misye paske ou kwè nan pale a la nou sou plas Duma nan Jeremi ok Kada kòman nou ye?
Monsè e nou anfòm e m remèsye e Jikòm le fè ke li ban nou posibilite sa e nan kad travay ke l ap fè pou e fè moun yo rete konekte avèk lakay yo atravè entènèt lan atravè Facebook, Youtube, Instagram. Sa menm kòmanse m ap mande moun yo pou yo rete konekte avèk Jikòm paske se yon medya ki ap fè yon travay ki eksepsyonèl nan depatman Grandans lan e se pa fasil lè w jwenn de jèn enplike yo nan de dinamik parèy. Lè w ap la sa gen yon lòt konpòteman, sa w ka di nou sou sa a? E sa k ap fèt la nou pa fè piblisite pou li men li trè senp se jis yon aksyon sitwayen e paske. Sa gen 5 an e plis de sela si m pa twonpe m, plas lan te nan yon sitiyasyon ki vrèman pa sanble avèk yon espas de non ke l genyen an. Ebyen, semèn pase an, kèk jèn nou te chita ansanm avèk mesye Jantal ki se direktè Lori Market, san m pa fè piblisite pratikman, e kote ke nou te estime li enpòtan pou nou fè yon bagay sou plas la. E gen anpil moun panse ki te estime sa tou, men e pa mank de foug ou byen pa mank de volonte, se nou menm e ki deside pran yon inisyativ konsa, e se pa yon inisyativ kote ke nap, bon se pa yon piblisite, se pa yon di, se pa yon dat, men se. Eske nou remake gen de chanjman ki fèt apati de inisyativ sa a? E mwen menm panse ke gen chanjman ki fèt, men. Obsèvatè yo, moun ki ap asiste yo kapab, si m pa twonpe m panse ke gen chanjman. Travay sa fèt depi konbyen tan?
Alò nou pa gen, m panse ke nou gen 6 jou depi ke nou reyini epi nou pran desizyon. A pandan 6 jou sa a,
moun ki konn frekante plas lan, sitwayen yo, eske nou wè gon.
Gon chanjman? Gon chanjman.
E fò m di w ke dènye fwa m te vini sou plas lan, m te vin fè yon live ak yon balèn k ap limen, yon fason pou m te mande leta pou mete elektrisite. Site sou plas lan e paske yon plas piblik pa sipoze nan fènwa, yon plas piblik pa sipoze gen fatra sou li, yon plas piblik pa sipoze sal e m pa t janm pase sou li ankò e sa k pral mennen m tounen sou li se inisyativ sa ke nou pran la a nou kòmanse mete bon se yon senp bagay ou konprann, se yon minimòm ke sitwayen ka fè. Nou remake ke gen anfèt aktivite komèsyal yo nan Jeremi yo. An fèt, Plas Duma a, li an fèt se yon sant de aktivite komèsyal yo. Ò, li, pandan m ap pale an la, li nevè di swa. Li, si m bezwen yon bagay achte la, l ap difisil, prèske. Sa k poze pwoblèm sa a? Alòske jeneralman Jeremi, se ton vil moun mache lè yo vle. Bon pratikman jounen jodi an nan peyi an gon pakèt pwoblèm e fòm diw sa e gen kesyon ensekirite an tou se sa nou tap diskite talè an avèk 2 jèn tankou Ralph e Francis e jodi an gon yon seri de bagay nou tande kap repete nan la nan medya e se pa se pa se de bagay ki verite yo ye e jounen jodi an si nou pa fè si nou pa pran men kòmsi fòm diw sou plas lan la te gen vyòl ki te konn fèt sou plas lan. E gen nèg ki te konn ap bat fi sou plas lan. Paske mwen, fò m di w sa onètman, so m pa chèf, men mwen konn ap, sètèn fwa mwen nan zòn nan la, fò m di w m gen yon pakèt anba dmi la, sètèn fwa mwen menm mwen nan zòn nan la, mwen wè 2 nèg ki ap bat fi nan kwen sa yo. Ou konprann? Espas lan, olye li te vin yon espas de depanuisman, li te vin yon espas, lefètke nèg la gen madanm li epi madanm li fè l yon bagay ki mal, li jòs di madanm lan an n al sou plas la. Epi lèl vin la so li kalote fi an paske te gen fè nwa pratikman ou konprann ki donk fòk m diw ke kesyon ensekirite an li ap monte nan tout peyi an e departeman grandans li pa li pa li pa epanye ou konprann paske lapolis ap arete nèg ak zam e Ka de vyòl ap ogmante, e taksi, chofè taksi ap pran bal. E si w tann li 10 è 30 la, m garanti w, se pa ti limyè sa k te gen sou plas lan la, so m garanti w wè menm biznis sa la, kote nèg yo ap fè ti, ti, ti, kote nèg yo ap fè ti pikapo yo sa lòt bò an la, so li t ap gentan fèmen. Ou konprann? Se petèt. E limyè ke nou mete la, bon m di peut-être, e limyè ke nou mete la ki fè ke de twa moun la epi w wè nèg yo kontinye ouvè. Menm wè limyè an jeneral, Jeremi sot benefisye yon ansanm de tan ki gen kouran, menm wè sa pa anpeche ke vil la dòmi bonè. Sa k pase?
M panse ke sa se yon pwoblèm d'aktivite ki genyen. E paske isit Jeremi, moun yo pa gen abitid soti leswa. Paske sa k te, sa k te pwoblèm lan, se ke yo toujou di, a, mò ap, dyab ap manyen moun, mò ap manyen moun, dis dat. Alò se sa ki konn anpeche moun yo soti leswa. Li dizè, klèb lan fèmen, lefè ke yo pè pou dyab pa manje yo, lefè ke a dizè yo pa ap jwenn taksi, lefè ke, kòm si se yon pwoblèm daktivite ki fè ke vil lan li menm li fèmen a dizè, daprè mwen menm. Eske ou panse ke gon chanjman ki kapab opere e a pati de kisa ou panse ke sitwayen yo kapab chanje sitiyasyon sa a? Mwen si map pale de Jeremi m pap pale de sitwayen paske Jeremi son vil ki gen plis moun sitwayen ki pasif. E youn nan bagay kem tap di ak Ralph talè an, se Ralph ki te dim sa, e youn nan espwa ke nou genyen se ke aktyèlman la nou gon jenès. Lè m di jenès, mwen pale de mwen menm, mwen pale de ou menm, mwen pale de Kerry ki ap filme la, mwen pale de yon pakèt bann lòt jèn nan vil lan, ki gen chans pami nan yo vwayaje, gade sinema ki wè bèl bagay de lòt kote. Alò se, se, le fè ke nou wè gen yon seri de lòt kote ki bèl, enben nou di pa ki mwayen nou ta dwe fè lakay nou bèl. Men m panse ke sèl espwa Vil la. Sèl espwa departeman an, se lajenès. Sa klè. E sa k fè, lè yon kote m yon jèn fon betiz, m oblije di w fon betiz, fò pa bagay kon sa. Paske li klè, sa fè m di se lajenès, se paske, si nou t ap di sitwayen, jodi a, Jeremi se yon vil ki san notab. Jeremi se yon vil ki san, kòm m te kapab di, san elit. Mwen toujou di sa lè m ap pale de Jeremi. Nèg ki te avan nou yo, nèg ki gen 45 konnya a, ki gen 50, ki gen 60 an, nèg lan pou l reyisi se te met pitit li lekòl Kolèj Sen Lwi, marye ak yon enfimyè oubyen ak yon pwofesè, gen yon vye bout kay beton ki pa menm pentire, ou konprann, epi gen yon motosiklèt oubyen gen yon vye machin. Se sa ki te reyisit pou nèg Jeremi an. E lè n ap gade yo ozalantou nou la a, se konsa yo ye. Jounen jodi an gen yon jenès ki ap vini avèk de lide, ki ap vini avèk de inovasyon. Paske nèg, nèg Jeremi an m ap pale, nèg ki nèg Jeremi an, ki t ap leve Jeremi vè lèzane 70, 75. Jodi an, sa k pa nan vil la yo, se de nèg ki pa konn al nan restoran, ki pa konn mennen madanm yo, pitit yo al dine nan restoran. Se de nèg on dimanch, on wikenn ki pa konn al nan plaj. Se de nèg ki pa bay vil la règle anyen. Mwen m klè sou sa. E mwen di ke grenn espwa ke departeman gen la se jenès la. Ou konprann? M klè sou sa.